Kongregasyon Ansestral Spirityèl Ayisyèn pran nesans nan dat 22 mas ane 2022 a e li egziste pou louvri je nou sou reyalite enpak zansèt nou gen sou lavi nou chak jou. Kongregasyon Ansestral louvri pòt li pou tout relijyon e li bay sèvis koneksyon a tout frè e sè ki vle konekte ak lespri zansèt yo. Rasanbleman Ansestral la dewoule chak dimanch apati 2 zè dlapremidi nan 53 North East Swasantyèm Street Rear nan Miami. Andiplis, gen rankont pèsonèl e kolektif, gen konsiltasyon ki fèt nan telefòn, gen de vwayaj tanzantan sur les pas de nos ancêtres e gen de dat de selebrasyon ansestral ki fete an gran jan. Pou plis enfòmasyon sou Kongregasyon Ansestral Spirityèl Ayisyèn, vizite sit entènèt congregationsansestral dot org oswa rele.

e je komanse deja a dir bonne fête a tou lè manman, je dwa dir bonne fête a mesye Reginald Fouché ki è un manb de la kongregasyon ansestral espirityèl ayisyèn. Mèsi osi pou tou se ki yon ete la pou la fèt de kouzen, nou bli pa hein, le mwa de me, le mwa de kouzen, le mwa de de peyizan, je ve vous an pale ankò, kèske sa ve dir kouzen zaka.

Minis Azaka, Azaka Mede, Jak Amede, se yon gason ki gen gason nan gason l. E nan pran yon moun ki pa gen yon kouzen Zaka nan li menm. E m ap di nou sa, m ap redi nou, le peyizan ke vou neglije,

Doc eskizem wi, si w gen chans gen 4 kawo tè, 5 kawo tè, retirez vous là où vous êtes en province kote l ye an, sispann di moun nan peyizan, paske se peyizan ki gardienne de la tradition. Se li k ka fè w konnen kisa w ye, kisa w te ye, kote w sòti, ki orijin ou. Le paysan dans le temps avait une confiance, c'était tellement sacré, Moun yo pat travay tè pou de lanjan. Se te kòve yo te bay. Paske la tè etè sakre. Le peyizan, li osi yon astwològ. Lè l leve tèt li, li gade solèy la, li di w pwal gen lapwi, li di w de kou a pa bon, li di w, nou pap met anyen nan tè a. Li astwològ tou. Li tou. E lè peyizan mete dyakout nan do l, se pa yon nèg ki janm manke lajan, se pa yon nèg ki janm gen grangou lakay li. E paske kounye a, nou pèdi valè sa a, yo aprann nou pyetine sa k valè, nou fè lekontrè. Paske pitit nou kounye a ap vann tè.

Lèm sòti Kot tèlman gen militon Nap manje militon Timoun yo ap manje militon On a beaucoup Donk jè kru konprann Le peyizan il ne lui mank de ryen Atache vou a vòtre tè Vou devyendre rich La richès la se nan Tè a ke l ye. Gade la a. Gen de jou m leve m tèlman jwenn ze, m ta ka rele moun m bay yon dozèn yon bwat ze.
Ban l pito m ap manje l machè. Donk,
reste dans votre tradition. Ale lakay ou, peyi w, si w gen yon peyizan, si w gen granmè w, granpè w, al rele yo. Si w gen yon moun ki peyizan lontan. Al pale avèl pou mandel kòman zòn nan te ye kòman sa te ye paske se lik gen tradisyon an nan menn se lik gen tout bagay yo nan menn je le regrette je suis fière d'être la fille d'un paysan ou d'une paysanne donc mes amis m ta swete ke mwa sa nou ta bay atansyon spesyal a la mère terre!

fonksyone, fè li di w kisa yo konn fè nan bitasyon an, e w ap sezi wè ke gen de bagay ke l ap aprann nou, w ap etone. An nou retounen nan nou menm nan jan nou te ye a. Yo te di w lontan, Le paysan recevait tout le monde, e l te toujou gen manje pou kèlkeswa moun ki pase a. Li di w si gen pou 1, gen pou 2. Si w ap pase, w mande dòmi, peyizan desann kabann Gade toujou gon dra blan nan malèt la trè pwòp po de Emma ye blan tout bagay byen pwòp jou sa w kouche epi ou swe atè a ou santi w fre andire w santi gade paske mwen al nan mòn anpil lè m ale rankontre moun yo eksetera donk peyizan gon valè peyizan gen yon sòt de pwotokòl yon sòt de moralite. Ke nou menm kounya la. Ou santi ke. Pa gen moralite sa anko. Pa gen bay sa yo anko. Paske nou detache nou de kod langout nou. Nou detache nou de gran paran nou. Nou bliye sa yo te konn fe. Le nou bezwen joure moun nan nou di gade le peyizan. Ou pa peyizan nou tout se peyizan. Gade la bitan, eskize m, pandan se tan ou menm menm w ap manje tout vye manje k sot nan de peyi ke m pa konnen, k anpwazone, peyizan an, se peyizan k manje byen. Ce que mangent les paysans, menm si vous êtes multimilyonè isit ou p ap kab manje l. Le peyizan manj fre. E le peyizan konn gou bouch li, li manje de la vrè bouf e chak jou l konn sa pou l manje. La terre est sacrée pou peyizan. Tout pye bwa gen enpòtans li, tout pye bwa gen non ni. Kòm mwen di ou, li konnen kesyone la nature la, li konnen lè la plu ap tonbe, li konnen lè pou l mete yon pye bwa an tè, li konn tout bagay la mezanmi. E kote l gade poul la depi l gade ze a li di w si l kouve l pa kouve.

Aujourd'hui la congregation ancestrale nous avons fait nous avons fait une rituel un rituel nou fè yon rituel sou kouzen zaka sou abondans nan vi nou nou konnen kouzen son nèg ki renmen yon nèg ki travay anpil so depi yon moun ap travay moun ap chèche travay li ba ou l ede w jwenn travay li ba w fòs pou ka travay pou ka genyen Kouzen son nèg ki kwè nan konbit. Sa vle di pou moun moun kap travay kap met tèt ansanm poun travay ansanm pou yon menm bu. Lèw wè peyizan an al lan tè yon gwoup yap sakle son gwoup moun kap travay. Yon grenn bu. So prensip kouzen an, enèji kouzen an, e sa raple nou pou n gen inite antre nou, pou n travay ansanm, pou n reyalize yon bagay ansanm, yon bagay pozitif ansanm, yon bagay ki bay rezilta ansanm. So, jounen jodi a la a. Kom nap kontinye sou menm enèji sou kouzen an pandan nap voye mesaj la bay frè a sè nou yo pou nou raplem sa kouzen ap mete nan vi nou se travay di se poun bay latè enpòtans. Tout vient de la terre et tout retourne à la terre. Sa vle di tout manje wap manje se nan tè a l sòti. E a la fen se nan tè a ap tounen. E nou menm nou sòti nan tè a tou e n ap retounen nan tè a. Alò, kouzen an, prensip kouzen an, enèji kouzen an se yon enèji ki vrèman enpòtan nan vi chak grenn ayisyen. Alò m ap mande nou tout pou nou raple n nan mwa me sa ki se mwa lapli, ki se mwa kouzen, pou nou met tèt nou ansanm, nou menm ak frè a sè nou yo, pou nou travay ansanm, pou n fè yon menm bagay, yon menm bi. Avèk sa, jounen jodi a nou te kòmanse travay la, nou te fè yon meditasyon. sou kouzen e aprè meditasyon sa nou te fon demann aprè demann nou te fè a nou ale nou pale de kouzen nou prezante soup tankou nou wè sou tab sou kote nou la nou wè kote nou prezante soup la nou depoze soup la sou tab ansestral la nou bay nou fè chak dimanch Nou konnen rasyon an petèt nou konnen li trè enpòtan pou zansèt nou yo toujou jwenn enèji yo bezwen pou yo ka travay avè nou. Men si zansèt nou yo pa gen enèji, lè gen move enèji k ap vin nan bò nou, nou pa ka bloke yo, yo pa gen fòs pou yo ka bloke yo pou nou. Alò li enpòtan pou nou ba yo enèji. E lè nou ba yo enèji a, se manje nou fè lan non yo, nou prezante l pou yo, nou depoze pou yo, dlo n jete atè pou yo. Nou limen ansan pou yo. Nou prezante yo fwi. Nou prezante yo bwason. Nou prezante yo te. Nou ba yo chokola. Tout bagay sa yo se bay nou bay espri yo pou yo jwenn enèji. E lè nou fin prezante sa a espri yo, apre 3 jou nou antere yo oubyen nou boule yo, li retounen ankò nan lanati yo. So. Bagay sa yo sot nan latu e yal yo tounen nan latu a. Se yon sik, yon sik inivèsèl kap fèt. Ou konprann? Alò, avèk sa, map envite nou dimanch pwochen nan la kongregasyon spirityèl, la kongregasyon spirityèl ansestral spirityèl ayisyèn, lokalize nan la 53 zièm Northeast 60 Street, Miami Florida 33137. Alors nous vous attendons encore pour un autre rassemblement dimanche prochain à 2 heures. Au revoir.
Si pa gen lwa, pa tap gen Bondye. Se lwa ki fè nou kwè gen Bondye e se Bondye ki kreye lwa. Si pa gen lwa, pa tap gen Bondye. Se lwa ki fè nou kwè gen Bondye, e se Bondye ki kreye lwa. M di l ankò, si pa gen lwa, pa tap gen Bondye. Se lwa ki fè nou kwè gen Bondye, e se Bondye ki kreye lwa.

E drapo sa a reprezante le san di pèple noir. Sa k te koule pou n te gen endepandans nou. E

Non m pa wè menm blan m pa wè blan mwen menm je pwòl sitou ble wouj petèt se pou mete e palyes lan dan zun avni pa two lwenten n ap fè fyè salomon reyafè yon rale sou le drapo pòske bon mwen mwen wè li ble wouj Mwen wè li bleu rouge ki veut dire Dantò avèk Ogou. Paske Ogou a Dantò yo tou lè 2 travay ansanm. Donk ou gen chwa pou gen tou lè 2 drapo sa a lakay ou. Annatandan.

Tankou pou tou le mwa de pou tou le mwa de me la se kouzen si ou vle fè yon rituel kouzen ou ka rele nou di ou ta renmen fè yon rituel kouzen toujou rele nou n ap disponib bon w ap la ou ka pa la tou nou fè yon rituel kouzen pou ou kèlkeswa kote ou ye an vous allez ressentir l'énergie va venir vous visiter.

Li egziste pou louvri je nou sou reyalite enpak zansèt nou gen sou lavi nou chak jou. Kongregasyon Ansestral louvri pòt li pou tout relijyon e li bay sèvis koneksyon a tout frè e sè ki vle konekte ak lespri zansèt yo. Rasanbleman Ansestral la dewoule chak dimanch apati de zè dlapremidi nan 53 Northeast Swasantyèm Street Rear nan Miami. Andiplis, gen rankont pèsonèl e kolektif Gen konsiltasyon ki fèt nan telefòn, gen de vwayaj tanzantan sou lè pa de nou zansèt e gen de dat de selebrasyon ansestral ki fete an gran jan. Pou plis enfòmasyon sou Kongregasyon Ansestral Espirityèl Ayisyèn, vizite sit entènèt congrash dat org oswa rele nan 305 632 30 02 oswa 305 345 41 49. Kongregasyon Ansestral Espirityèl Ayisyèn fonde e dirije pa Lasè Dona Belizaire ak Lefrè Alain Souvenir.